Jodi a, sijè prensipal nou se masturbasyon. An bon langaj kreyòl la, sa yo rele bat laponyèt la. Masturbasyon se yon bagay ki ka detui tout ego w ke ou genyen antanke gason. Se yon bagay ki ka detui ou konplètman, tout pwojè, tout vizyon, tout rèv ou menn. Masturbasyon ka detui tout. Ou pa remake ke lè ou fin masturbe, ou santi ou fèb menn, ou santi wont tèt ou. Ebyen se paske men son bagay ki pa nòmal, ensten ou konnen son bagay ki pa nòmal ke l ye, men w ap fè l kanmèm, gen nèg ki fè l 2 fwa pa jou, ou ka konprann kòman yon nèg ap detwi tèt li, se detwi n ap detwi tèt nou mesye, sa vle di mwen menm m ap ankouraje nou pa masturbe, fè tout efò k posib, fè tout sa k depann de nou, m pral ba nou kèk teknik pou nou kite masturbe, pou nou kite bat laponyèt, paske mwen menm si m ka di nou sa se paske m gentan reyalize ke bagay sa li ka detwi w, li ka. Fin avèw. Premye teknik pou kite masturbasyon se evite rete pou kont ou. Paske imedyatman ou rete pou kont ou, sa ap toujou vin nan lespri ou. Poukisa? Paske ou abitye fèl ok. Evite rete pou kont ou. Fon jan kanmenm pou gon moun bò kotew. Ou pa konnen, li ka manmanw, li ka frèw, li ka sèw, li ka zanmiw tou. Donk fon jan pou toujou gon moun bò kotew. Yon fason pou evite masturbe. Paske imedyatman ou pou kont ou, premye bagay kap monte nan lespriw se al pran savon, al pran chanpou epi pou frape. Se sa kap monte nan lespri w. Donk dezyèm bagay pou kite masturbe se evite gade foto sexy, tankou foto fanm toutouni, pòno, de videyo kòmsi kap pèmèt ke ou eksite menn. Evite jan de bagay sa yo. Evite yo, kouri pou yo menn. Bon wè sil le fo, siprime Instagram, paske Instagram gen anpil bagay sa yo ladann. Siprime TikTok ou, pase TikTok lè w moute sou li dèfwa, ou wè medam yo parèt toutouni menn. Donk sa yo ap sisite w pou al masturbe.

Se toujou okipe lespriw menn, pèmèt ke lespriw okipe a dotr aktivite, de lòt bagay menn, kòmsi ou pa plede panse de bagay fanm toutouni menn, okipe lespriw petèt nan yon travay, nan yon aktivite, nan li, nan gade ti videyo kòmsi kap edew avanse, okipe lespriw avèk yon aktivite ki ka anrichiw menn ok, dèfwa siw santiw sèl nan kay la, Kite kay lan bòdè. Ale jwenn de zanmi m pa konnen. Ale nan yon aktivite. Ale sou yon plas piblik. Soti deyò. Pa konnen al nan mache men. Pou wè de moun. Donk pou anpeche men lespri ou okipe avèk bagay sa men. Paske se trè enpòtan mesye. Se trè enpòtan. Si w kontinye ap masturbate. Si w kontinye ap bat la ponyèt zanmi. Ou mèt kwè m. Pa gen. Ken kote wap ka rive nan viw menn paske a chak bagay kew vle avanse ladan yo a chak pwojè kew genyen a chak objektif kew genyen bay mastibasyon sa ap monte nan lespriw fòk ou kite pwojè an pou al fèl e se retade wap retade retade retade wap vin tou bay vag pandan ke son pwojè ki te ka pèmèt kew rive nan laviw son pwojè ki te ka pèmèt kew avanse son pwojè ki te ka ki te ka pèmèt kew fè sifas son pwojè ki te kapab pèmèt kew reyisi nan laviw men akoz de mastibasyon humm. Pwojè an ap elimine. Donk ti mesye, 3 pwen sa yo m panse yo trè enpòtan. Yon fason nou menm pou nou kapab kite masturbasyon. Ok? Donk, se te yon plezi pou ke mwen te pataje 3 pwen sa yo ansanm avèk nou. Yon fason mesye pou nou fokis pito sou pwojè nou, sou reyisit nou, sou siksè nou. Pou n fè lajan mesye, pou nou avanse nan vi an. Ok? Donk vwala, si ou te renmen videyo a, pa bliye kite yon like, yon kòmantè, pataje! video a le maximum poul rive jwenn plus moun e yo konn sa wap fè tou abone yon fason pou pa rate anyen na remen ankò pou yon lòt video.